Hello guys, koman nou ye, koman nou ye, se Billy Waw, m byen kontan pou rantre la kay nou jodi a, pou pote bel video sa a pou ou, kote ke nou pral pale de, koman ou ka fè pou detèmine wotè vwa ou. Zanmi an te poze nou kesyon an, nou ka wè kesyon an, m ap mete screenshot la la pou ou ka wè. E m te twouve ke li enpòtan pou nou pale de sa, byen ke son bagay ke m touche anpe sou kèk lòt videyo ke m te fè dan le pase, men jodi a nou pral wè ansanm kòman yon moun ka detèmine wotè vwa l, devan m di pito tesitur vokal li, men nou konnen jan kreyòl la di l la se konsa pou n di l pou tout moun ka konprann trè trè byen de kisa n ap pale a. N ap jis pran yon kout poz epi n ap tounen nan 17 segond.

Bonjou oubyen bonswa, mèsi pou fidelite w avèk chanèl Billy Lilith Nou ka rele m Billy Waw, m toujou di nou sa Nou prale pale de wotè, wotè vwa, oubyen tesitur vokal Nou konnen chak moun gen yon ansanm de nòt ke yo ka chante alèz sou yo Soti nan grav pou rive nan egi, gon ansanm de nòt ke nou ka chante Men chak moun pa menm kote nan entèval la Gen yon ansanm de nòt m ka fè pi grav petèt pase w, epi ou ka petèt ka fè plis nòt egi pase m. Nou chak pa menm kote. Donk, kòman yon moun ka detèmine tesitur vokal li oubyen sou ki wotè l ka chante? Premye bagay m ap di se ke si w pa yon mizisyen, l ap difisil pou toujou konnen sou ki nòt ou chante, etsetera, sou ki nòt ou alèz. Men sa ke m kapab konseye pa rapò avèk wotè, paske wotè a enpòtan pou ka konnen kòman w ap chante sou ki wotè pou chante. Gade pou wè ki atis ki chante nan yon rejis, lè atis sa ap chante ou menm ou ka chante chante atis sa a menm jan avè l, oubyen m ka di ou ka chante mizik atis sa a san difikilte. So lè w fin wè atis sa a kòman l chante, wotè l chante a ou di a menm jan ak tèl atis nou chante sou menm rejis. Lè sa a, ou kòmanse gon ide de tesitur vokal ou, byen ke ou poko konn anyen de nòt, sou ki gam etc. Ou poko konn anyen de bagay sa yo, men ou kòmanse gon ide de ki atis ki prèske gen menm rejis ansanm avèk ou. E lòt bagay tou sa pral ede ou fè, sa pral ede ou tankou si wap entèprete mizik pou konnen ki mizik pou entèprete paske ou pa ta dwe ap entèprete mizik ke ou pa ka chante menm. m ta di menm tesityo vokal. Amwens ke w ta chwazi transpoze mizik la, e sa ki petèt ka mande pou ta gen yon mizisyen ansanm avè w ki ap ede w konprann bagay sa yo. Si tout fwa ou pa mizisyen, ou pa ka fè tès la pou kont ou, ou ka chache yon mizisyen ou fè ede w fè tès la pou kapab wè, fò w chante sou diferan otè pou kapab wè ki kote ke ou menm ou alèz pou kapab chante. Kòman l ye? Kòman tès la ye? Se tou senpleman gade yap gade pou wè nan tout gam ki te ka genyen ki kote ou chante pi alèz, ki kote ou pi alèz, ki kote ou pi fò. E pi twazyèm bagay m ka di ki pi enpòtan toujou, ki pi bèl toujou nan kesyon wotè moun chante, se ke jeneralman sou wotè ou wè ou pale a, Se sou wotè sa ou alèz pou ou chante tou. Ou ta di, ou ta sezi wè sa, enben chak moun kap pale, ou pa pale sou menm wotè, sou menm nòt. Se sak fè wap wè, on moun gen dwa di on pawòl, moun nan pawòl moun nan di a, epi euh, beatmaker yo pran pawòl moun nan, yo met on son anbal, yo fè moun nan, e kòm si yo fè moun nan chante, atravè pawòl ke moun nan te di a. Si moun nan pat pale sou on wotè, yo pa tap ka fè sa. Se paske moun nan pale sou yon otè, e yo ka gade ki otè moun nan pale sou li a, epi yo mete bit la sou menm otè sa, sa pral vin pèmèt gon senkronizasyon, epi ou wè sa a byen tonbe, ou di kèt mesye, se kòm si se entèl se chante li te chante vre sou son sa, alòske se gade ou gade sou ki otè li pale. Paske jeneralman lè w ap pale, ou pa ap veye kòm si sou ki otè m pral pale, ou jis pale natirèlman, e lè w pale natirèlman, ou gade sou son sa w pwodui a, ou chache. Ou ka chache l pa egzanp nan kibod la epi ou gade ou wè bon m ta di ou ka fè l konsa ou gade sou ki wotè ou pale epi ou chache l sou kibod la men sa k ka rive se ke si w ap pale pou ap eseye chache sou ki nòt ou ye sa ka rive ou al modifye e jan w te konn pale nòmalman pou w kapab Al detèmine tesitu vokal ou lè sa ou ka gen tou fo. Men, sa mwen ankouraje fè se travay avèk pwofesyonèl, travay avèk moun ki konnen kòman pou yo detèmine bagay sa yo. E pi, de la etan nou menm, n ap kapab detèmine yo, n ap kapab konnen sou ki otè nou chante pou nou kapab plis alèz. Paske bagay sa, li fè moun mal pase, li vreman ravaje, m kapab di yon pakèt chantè, chantez, paske yo pa konnen. Otè yo chante e pafwa moun nan e pa paske l pa ka chante men paske sou nòt l ap chante, sou otè l ap chante a, li pa bon pou li epi moun ka panse ke moun sa a son moun ki pa konn chante. M espere ke videyo sa a li ban nou yon bèl ti ide de kesyon wotè vwa, tesiksyon vokal pou nou kapab konnen yo plis. Gen lòt videyo ke m te fè deja ki. A peu près menm sujet a. E map mete kèk lyen pou nou tou. E ga toujou gade deskripsyon yo. Map mete lyen pou nou pou nou kapab toujou kontinye fòme tèt nou an pèmanans. Anvan ke m ale map di sa mwen jwenn de moun ki euh, ap mande m kòman m ka ede yo. M pa di ke m pap ka rive nan yon pwen kote ke map ede euh, an m di sa direkteman, kote ke m avèk moun nan, map tande moun nan, map travay avèk moun nan, map coach moun nan. Men pou lenstan, fè mwen konfyans. Kontni ke mwen bay sou chanèl yo, se kontni ki byen prepare ke yo ye, se kontni ke m fè rechèch sou yo, se kontni ke mwen menm tou gen bagay se eksperimante m eksperimante yo. Donk mwen espere ke nan pran tan nou pou nou byen gade videyo yo, e lè nou byen gade, nou gade tout videyo yo, sa pral pèmèt ke nou gon meyè konpreyansyon. Menm jan mwen menm m ap avanse avèk sijè yo, m ap avanse avèk chak bagay, m ap eseye touche tout pwen yo. Nou menm tou nap un peu a pwen sou sa ke mwen menm map eksplike nou nan kesyon bagay chante. M te kontan anpil pou m te la avèk nou, mwen rekonesan pou jan nou manifeste soutyen nou avèk chanèl la, moun ki ankouraje m nan komantè yo, moun ki ban m like, moun ki abone avèk chanèl la, se sa nou bezwen pou nou voye chanèl la monte. Mwen te kontan la avèk ou, se te zanmi w Billy Waw, an nou kenbe fèm pa moli, ke Bondye beni w, nap wè on pwochèn fwa pou on lòt videyo, on pi bèl videyo. Tchao!